Nap salye tout fanatik radio TV yo men bon jan nouvèl la ki rantre lakay ou nou konnen depi ou branche envazyon radio TV gen enfòmasyon ke ou pa jwenn lòt kote se sou radio TV ke ou jwenn li ebyen nap rantre nan chapit ensekirite a donk kote lapolis la te fè yon gwo kout filè kote yo te debake nan dwàn pòdepè a Yo te jwenn yon pakèt zam, pakèt zam fann fwa, yon pakèt katouch, konprann mwen, pou ki t ap pral masakre popilasyon ayisyèn nan. Ebyen, dosye sa a, se legliz katolik, se legliz episkopal Dayiti ki enplike nan dosye zam sa yo. Donk zam sa yo, yo jwenn yo nan yon konntenè nan dwàn Pòdepè. Ebyen ki kantite katouch ke yo jwenn, yo jwenn pli de 14 mil katouch nan yon bwat, epi yo jwenn tou 50 mil fo dola ameriken, ayayay ala traka papa, mezanmi wo, pèp ayisyen antrave, ebyen donk responsab ki te ale chèche. E zam sa yo, katouch sa yo, ebyen yo mete la pat sou li, donk la polis arete li, ebyen legliz katolik li menm te retire kò l nan dosye sa kote l fè konnen ke li pat voye bwokè ale chèche kagezon pou li. Nou konnen legliz katolik genyen franchiz dwanyè, nou pale de franchiz dwanyè la sè ke yo pa peye yo egzonere, yo pa peye taks. Ebyen yon sèten Gina Rolls ke lapolis arete, se li menm yo fè konnen ki te brokè legliz katolik, legliz katolik sètadi legliz episkopal Dayiti ki te anboche li lè gen yon kagezon konsa, yon konntenè ke legliz episkopal resevwa se brokè sa ki te e al chèche zam sa yo, ki al chèche minisyon sa yo, ebyen se konsa bagay la li fè yon skandal la nan peyi Dayiti, kote legliz katolik, nou konnen legliz katolik li la li menm pou l sove nanm, ebyen pèp ayisyen sezi lè yo tande ke legliz episkopal Dayiti. enplike nan fè zam rantre pou vin touye popilasyon ayisyèn nan la. Ebyen nap fè w konnen tou kote e nan menm chapit ensekirite a nou konnen polisye nou yo yo pa egzan de pwoblèm sa a gen anpil polisye k pèdi lavi yo la kote bandi tiye yo. Ebyen bandi te tire sou polisye sou wout Boudon an la, an la pèsòn de Elgo Sen Jis. Polisye sa li te fè pati de 32 zyèm pwomosyon an, kote bandi te tire sou li, ebyen aprè l te pase pli de 15 jou nan koma nan yon lopital nan kapital la, e te arive pèdi lavi li. N ap raple w ke polisye sa li menm. Li te fè 8 mwa san l pat touche menm premye salè l mezanmi ebyen se lamò ke lal jwenn ebyen antèman polisye sa te chante ayè nan legliz batis ki chita nan avni kristòf la la. Ebyen se konsa wè jan polis yo ap pèdi lavi yo, yo pa byen touche, non sèlman yo pa byen touche, e polisye sa li menm, aprè 8 mwa de sèvis li potko janm touche menm premye salè li.
Nèg ilegal ki zam nou pat dakò nou. Nou pat vle. Nou pat vle paske nou wè polisye tankou se tankou se poul yo ye. Nou pat vle sak fè nou pat vle li ale nou pat vle men rezilta men rezilta 7 mwa san touche yon goud 7 mwa san touche yon goud bakop boudon pandan li nan bakop boudon li kanpe nan antre kòm antre a ye li chita li chita li chita se te lòt epi se te lè
N ap toujou rete nan chapit ensekirite a la, kote gen yon gwo kad nan ministè de la jistis, misye se responsab afè jidisyè nan ministè de la jistis, mesye Fritz Aubour, ebyen. te òdone pou yo libere 2 malfrendeng ki t ape transpòte zam an Ayiti pou vin tiye popilasyon an, ebyen e Fritz Aubour se li menm ki te òdone pou yo lage mesye sa yo, ebyen lapolis ap chèche l kou chen fou la a nan peyi Dayiti, yon avi de rechèch. ki lanse dèyè Fritz Aubour misye se yon gwo kad nan ministè de la jistis men misye se te direktè dè zafè jidisyè nan ministè de la jistis ebyen misye te òdone pou yo libere 2 malfrendeng sa yo kote lapolis te jwenn yon kagezon zam nan yon konntenè nan dwàn pòdepè a. Ebyen, e se konsa, bagay sa a li menm li grav anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, nou wè kote, e peyi Dayiti tounen yon paswa, dwàn yo tounen yon paswa, pa gen oken kontwòl, ebyen nouvo direktè sa a li menm la, ebyen misye koumanse fè travay li, fò n di sa, epi n bat bravo tou pou lapolis, ou konprann, donk ki koumanse mete kontwòl la sou. e kagezon kap rantre pa bato nan dwàn nou yo donk ebyen Frisobourg donk yo akize li de konplikasyon e de move zafè ou konprann mwen donk alò e lapolis li menm lap chèche Fritzobourg kon chyen fou ansyen kad ministè de lajistis la donk se misye ki te direktè dè zafè jidisyè nan ministè de lajistis ala traka papa. Ebyen se tout sa nou te pote pou ou la donk nou ankouraje ou abòne a Envazyon Radio TV donk nou bon randevou pou yon lòt enfòmasyon.